Bonjou tout moun, sa depan de lè wap gade videyo sa, jodi a m vini avèk yon lòt ti videyo pou ou, ki videyo je jodi a, se sispann pase bagay santi bon nan bouboun nou ok. Avan m kòmanse avèk videyo a map di nou tout mèsi ki abone avèk chanèl la, ki like, ki pataje, ki fè yon kòmantè tou, map di nou tout mèsi, ou menm ki pral abone avèk chanèl la akoz videyo sa, m di ou mèsi davans ok. Pou m kòmanse avèk videyo a, Fi yo se pou nou sispann lave vajen nou avèk bagay santi bon. Paske vajen son bagay ki espesyal li ye, ou pa sipoze ap plede pase bagay santi bon nan bouboun nou. Paske sa ka koz ou gen efeksyon tou sa. Li pa bon ditou, ditou, ditou. Gen moun ki fè lave yon pakèt bagay melanje pou yo fè twalèt nan de ap sere bagay. Non. Bagay la li menm Mwen m pa wè rezon poukisa paske yon bagay li tou sere deja ki pwoblèm ki genyen ki pwoblèm ki genyen nan pa gen oken pwoblèm wap plede achte bagay santi bon ale nan famasi konpran yon pakèt bagay pou w fè twalèt ou medam sispann sispann aprè lè nou malad Nou pral di se djab k ap manje nou, nou pral di wi, nou te avèk tèl moun, tèl moun nan ka fè kèk bagay pou nou. Non se pa sa. Paske se nou menm ki mal jere afè nou. Premye bagay ou dwe ou dwe fè, lè ke ou fin ou fin sèvi, ou dwe fè twalèt ou a dlo. Ou pa bezwen pran yon pakèt bagay santi bon, ou fè twalèt ou, pran dlo, ou fè twalèt ou depi ou fin sèvi, pa dòmi konsa san ke ou pa fè twalèt ou, ou dwe fè twalèt ou tou sa pou kenbe bouboun ou frèch ok, se sa ou dwe fè, ou pa bezwen pran okenn lòt bagay santi bon pou wap plede pase ladan, sèlman se, mwen menm sa m konnen depi lontan granmoun toujou ap di menm savon Piga w pase nan bouboun ou. Men pou kounye a, medam yo pran yon pakèt bagay y ap pase nan bouboun yo. Bouboun ou pa vyann, yo nan pase sitwon, yo nan pase vinèg. O may gòd! Non! Kilè bouboun te nan tout bagay sa a? Bouboun pa nan tout estera sa yo. Se ba dlo. Ba dlo. Wè bouboun nan li gen yon bagay ladan. Sa yo rele agrenay la. Lè wap fè twalèt ou, tout tan ou pa santil yon ti jan rèd anba men ou, konnen bouboun nan li poko pwòp. Se bal dlo. Lave bouboun ou, ba li dlo, ba li dlo. Epi lè w santi ti bagay la rèd anba men ou, Sa vle di li pwòp, ou fini, ou pa nan pase sitwon, ou pa nan pase achte yon pakèt bagay pou ap flite, ou ouvè janm ou pou ap flite nan bouboun. Mezanmi medam n ap mouri wi n ap malad. Enfeksyon ap touye nou. Ou tande? Mwen di nou efeksyon ap tiye nou sispann avè bagay sa pou nou pa di se dyab kap manje e pou nou pa bay yon lòt pote chay di se moun ki fè nou sa sispann sispann ok pase Bondye li menm li fè afèl li te konnen janl fèl Ou pa bezwen nan tout bagay sa. Ok. Bagay ou gen dwa bon, byen pwòp epi ou menm w al gate l. Nan pase zorany, nan pase sitwon, nan pase vinèg, nan pase yon pakèt lòt bagay m pa konnen, ou gate l. Non, sispann cheri m yo. Sispann. Se ba dlo. Ou fin sèvi, desann, fè twalèt ou, epi ou al dòmi ankò. Ok. Li bon anpil lè ou fin sèvi, pou w fè twalèt ou, ou pa dòmi konsa, avèk bouboun ou san lave. Ok. Se sa pou nou fè. Nou pa peze nan lave, pran sitwon, pran bagay pase n ap malad. Nou konnen m renmen nou anpil, mwen pa dakò pou nou malad. Ok, se fi nou ye. Pase bagay la te byen bon, nan tande moun k ap di nou konsa, wi, men sa m achte, men sa m sèvi pou m sesi, pou m selotbò, pou m fè twalèt mwen. On pakèt bagay, pou nèg ka jwenn bagay fre, epi poutan nou menm nal fè tou, nou gate afè nou, afè nou te byen pwòp wi, nou pran afè nou nou gatel, konnya la, sa w tande a nou mele, paske yon moun avèw, se vre moun nan renmenw, a la minit ke yon fi li menm li pa gen, sa yo rele bouboun nan, ou pap jwenn yon nèg, Non ou pap jwenn moun nan paske gason se koz bouboun nan ki fè yo renmenw ok lòt bagay yo vini aprè men siw pa gen sa ou pap jwenn gason cheri ou pap jwenn gason menm lè yon nèg ta avèw humm m pa konnen siw gen lajan nèg la avèw Epi lap gen yon lòt fi kap bal bouboun nan ok lap pran bouboun nan nan men yon lòt fi sispann cherim yo sispann fè jan de bagay sa yo pou nou pa gate bouboun nou dakò se ti video sa m te pote pou nou jodi an nap rewè nan yon lòt ti video map mande w pou pataje chanèl la pou nou silvouplè Pou nou abone pou nou silvouple ak chanel la pou nou ka jwenn plis video e nap wè nan yon lòt ti video ankò bye tchawtchaw.